Se pa bèl li bèl sèlman, li gou tou. Bonjou bonswa mes amours kòman nou ye kòman nou ye m espere nou anfòm Vibe cuisine ki antre lakay ou pou yon lòt ti videyo n ap di mèsi ak chak grenn moun ki toujou abòne ki toujou like e ki toujou pataje videyo nou si w poko fè sa al fè sa kounya mes amours jan nou kapab wè a jodi a Mwen pote yon nouvo pla pou nou. Èske m ka di fritay? Wè. Mes amours, nou pote yon ti poul fri avèk yon ti patat fri pou nou. Ann ale mes amours. Kisa n ap fè? N ap pran kantite patat ke nou vle fri an. N ap koupe l an 2 mòso. Apre sa mes amours, n ap koupe l nan gwosè ke nou vle koupe l lan. Mwen menm se gwosè sa ke, m pap di gwosè sa m konn abitye koupe l non, men se gwosè sa ke mwen te vle, gwosè sa ke mwen te gen pasyans pou m te koupe li, se sak fè mwen koupe li konsa mes amour. Men ou menm ou kapab koupe l nan fason ke w vle a. Gen moun ki konn koupe l an wondèl, gen moun tou k koupe l jan nou wè m koupe l lan ok. Se pa koupe a ki enteresan, se pa stil jan w koupe l lan ki, se pa sa k enpòtan. Enpòtan se gou an. Mwen konnen gen. Pil ayisyen ki pa renmen patat ok m pa konnen si se m pa konn sak fè sa m pa konn sak fè nou pa renmen patat mwen menm tou mwen vin renmen patat plis se lè m kite ayiti m te plis renmen manje patat boukannen anpil anpil ansyen abòne yo konnen ke yes vay kizin renmen patat boukannen li anpil Ebyen mwen renmen patat fri m tou. M pa fè ti fritay mwen san patat fri. Paske mwen wè ooh gou sale sikre a nou konnen ke mwen menm toujou ap chèche gou sale sikre a. E me patat la monchè lè fritay la manke patat fri an m santi gon bagay ki manke. E patat la mes amour ou kapab manjel tout lè, ou ka manje l tout fason, li vrèman vrèman bon, sitou pou moun ki ap fè dayèt yo, moun ki bezwen kase pwa yo, patat la vrèman bon pou nou medam mesye ki vle kase nan pwa yo ok, se ou fèl la ou fèl maten ou fèl midi ou fèl aswè ou pap pran grès ok. Patat la, pla patat la se yon pla ideyal. Men, sitou pou medam oubyen mesye m yo ki vle kase pwa a, m pa p konseye nou fri l. Fè l nan lòt metòd yo, men pa fri li mes amours. La mes amours mwen fin rache tout patat mwen. Ok mwen mete li nan yon bòl epi mwen mete yon ti sèl sou li mwen fè plis patat toujou men map montre nou sèlman pati sa mpat vle videyo a twò long lè mwen fin mete sèl la mes amour mwen souke li pou tout pati pou patat anba yo jwenn bon ti sèl kounya la nou pral fri patat nou mes amour ok si nou pat vle fri patat la nou te ka jis mete li anba fou konsa Ok, nou an pirex ou byen nou an yon plato, nou met yon ti lwil sou li, epi tou nou met yon bafou. Men mwen menm se frital ma fè mè zamou, fòm fri li byen fri. Anpil moun ki konn fè patat fri, gin tan konnen ke patat pran tan pou li fri. Siw konnen ke wap fon fritay byen rapid pa fè patat paske li pran tan pou li fri. Gen anpil moun tou lè yap mete patat la pran sèl yo mete li nan dlo. Ebyen lè ou mete li nan dlo a li pran plis tan toujou pou li fri. E sak fè nou wè ke mwen met jis mete sèl sou li epi mwen souke li. Ou pap bezwen mete l nan dlo sèl anyen ditou. La patat mwen gentan. Byen sòti mes amours se koupe dwèt bagay sa tèlman bon mwen menm map mande kòman fè ke anpil ayisyen pa renmen patat fri paske anpil dèfwa yo panse patat se manje moun andeyò manje pòò bagay sa yo ebyen se nan lespri nou li ye patat la vrèman bon mes amours ebyen mes amours kounya la nou pral fri vyann nan. Nou gentan konnen ke vay kizin kijan li tranpe vyann ni kijan li fè vyann ni deja ok. Ou menm ki poko konnen al gade ansyen videyo nou yo pou nou wè kòman ke nou tranpe vyann nou a la manyè de ayisyèn. Malerezman mwen pa t moutre nou kòman ke mwen te tranpe vyann nan. M pa p ba nou manti, se pa mwen ki te tranpe vyann nan se te mari m ok. Se sa k fè mwen pa t moutre nou. La mwen mete vyann nan fri mes amours. Mwen renmen ti pati vyann sa yo anpil. Sitou nan fritay. La a mes amours, m kapab di ke frita la preske pare. Ranje pla nou pou nou manje fritay. Ou kapab manje l avèk pikliz, oubyen ou manje l avèk sòs tomat, jan w vle l la. Men mes amours, si se pou gou, li gou. Nou pral etire vyann nan mes amours, Mwen pral montre nou rezilta pla. Si se pou la premè fwa ou tonbe sou paj sa ou sou paj Vay kizin nan yes Vay kizin sa vle di ke nap pote pla ayisyen brezilyen lòt nasyon toujou ebyen abòne like pataje sitou si w renmen resèt nou yo renmen ti pla nou yo renmen jan Vay la ye nan kizin nan ok mes amour. Ooh lala lala lala se pa bèl li bèl sèlman li gou tou men resèt la mes amours men pla nou an ok se konsa ke mwen tale deguste yon bon ti pla ayisyèn mwen espere ke nou te renmen ti video a pa bliye kite yon like kite yon ti kòmantè pou nou epi pataje video a se te Vibe Cuisine trete nan kizin nan tcha.